Medam mesye bonjou ou bonswa tou depan de kilè video sa tonbe lakay ou Donk nou kwè ke sa fè kelke jou ke nou pa wè vizaj sa Men sa ki enpotan ke nou toujou la nou toujou ap travay pou ou Alò sa peta rive nan jou kap vini la yo nap vini avèk Pi bon bagay pou ou konprann e nou ta di pi bon titoryèl, donk nou konnen l deja, alò se Maestro Jovial. Donk pou ou menm ki apèn vizite paj sa, ok? E ou menm ki apèn pase la a tou, nan kay sa, nou swete ke ou pa ale san ke ou pa ban nou yon like, ou pa ban nou yon grenn abòne, paske nou kwè ke sa li menm ap ankouraje nou toujou kontinye travay, e dotanplis, e w ap. ede kanal sa grandi ou konprann e non sèlman nap gen ankourajman ou e anplis wap ou menm e grenn abòne sa li menm lap ede kanal sa grandi ok donk nou pase jodia jis pou nou pote yon yon titoryèl pou ou alò se yon titoryèl gita ki ap baze sou e mizik ki di san manti papada tatatatatata alò byen antandi nou fèl konsa se pou ki rezon Gen anpil moun, gen anpil moun sa vle di ke nou gen fanatik ki bezwen, kap mande nou mizik sa lontan. Donk nou pat ko janm ka rive sou li men jodi a nou kwè ke ap gen posibilite pou nou fè yon entwodiksyon. Pou ki sa fè m di yon entwodiksyon? Se paske mizik la li vrèman lou, ou konprann lè m di l lou, gen anpil travay ladan l. Donk nap pran premyè pati, nou kwè ke ou menm ou pral apresye sa. Ok E kelkeswa e m ta di tandans mizik ou ta jwe, e kelkeswa tandans mizikal ou, nou kwè ke li enpòtan etan ke ayisyen pou nou toujou tande m ta di konpa yo pou wè ki jan yo jwe, ki feeling yo, ok. E an plis tou menm ki se debitan, sa vle di lè ke ou aprann jwe mizik sa yo, e sa ap pote siksè e m ta di pi devan, ok. Ya e.

Mwen di non sa. Donk se yon mizik ki lou, nou konnen mizik Dener Ceïde patisipe, se pa, li pa, li pa janm di mizik paske se yon, se yon mizisyen kalifye ok. Donk e, jan ke, jan ke nou di l, nòmalman gen moun ki ta renmen konnen kijan mizik sa jwe, sou ki akò l jwe, ki akò k pase, ou konprann. Donk e, jis avan, mizik sa se yon mizik ki jwe nan tonalite de fa. Majè ok Li jwe nan tonalite de fa majè Donk Akò ki plis m ta di Akò nèg yo konsidere nan tonalite a Premyèman yo pase Yon I ki se fa majè a So so po po do po do po Sa vle di ke ou fin fè I ou fè 5 Lè ke ou nan tonalite de do, de fa majè, e fa majè reprezante 1, epi nou gen yon 5 ki kapab yon yon do 7, ou konprann? Sa vle di ke do setyèm se akò dominant de de fa, ok? Sa vle di ke Si n fè yon do setyèm, ou di mwen si tou kapab itilize yon do majè, se pa pwoblèm. Ya. Sa vle di ke, nòmalman, li fèt konsa. Sa vle di ke, e solo a kòmanse direkteman avan. Sa vle di ke, si e sèlman si ou ta tou kòmanse avèk li, w ap tou kòmanse nan fa.

Sa vle di nou nan kad pou nou ba w akò yo. Ou konprann? Ki diferan avèk kòm si mete yon koulè, mete menm koulè l genyen an, ou jwe yon ti solo, fè yon sòti, li diferan. La nou pa ko nan faz sa. Donk la nou nan faz kòm si kote pou nou di w ki akò ki pase. Ok? Sa vle di ke e...

Alò, amoni, melodi, epi rit. Nou konprann? Sa vle di ke twa bagay sa yo fòk yo la. Si yo pa la, pa gen mizik. La, ki sa ki jwe wòl melodi a la pou nou la? Se sopopopodo. Sa vle di melodi a fèt avèk yon solo lan antre. Sopopopopodopodopo, sopopop. La m tonbe sou.

Sou 1 an ankò, ou akò fondamantal la ki se Fa majè. Ok, lè m tounen la.

Nou sipoze entwodui lèt la, ou konprann? Apre, pou nou antre dirèkteman nan devlopman, sa vle di ki, e, se an tèt la ka fèt la, ou wè sa m di w la? E, nou ta kapab di sa se an tèt la ka fèt la, ou wè sa m di w la? Epi, apre, fòk nou fè entwodiksyon an dirèkteman. Apre sa, nou pral antre nan, nan, dirèkteman nan kò lèt la. Ok? La, se menm bagay pou mizik la tou. Sa vle di, langaj mizikal la, li toujou itilize menm bagay la. Ok? Brèf, e, kounye a, lè n fin kite pati sa a, n ap pran sa. Ok? Ok. Alò, e, mezanmi, m pa, m pa fin sonje pawòl yo.

Ok nap kanpe la. Vwala. Mezanmi la ke nou rive nan dezyèm pati a. Direkteman nou kapab toujou komanse nan yon grenn, yon grenn re. Pa ekzanp nou fè sa. Wè m la, lè l ap di. Sonje nan lekòl m te konn etidye ou konprann fè li fè sa. Do o o o Pa egzanp, e ou kòmanse nan re ou fè re do si bemòl la la sa k fèt la pa egzanp e ou kapab toujou fè sa konsa wè wè alò ou kapab pase yon akò ou fè. Reminè konnen reminè li menm se relatif ansanm avèk akò fa. Sa vle di ke li fè re minè do majè. Sa vle di ke do a li se 5 pou fa. Ou konprann? La nou pase yon si bemòl ki se 4 pou fa. Ok? Alò, bas la kapab toujou fè grenn la sa. Men la sa li menm se pou li fèt se pou akò Fa, sa vle di nou retounen nan fa ankò. Wè ankò la. Sa vle di ke nou kapab toujou fè sa. Toujou sonje. Nou fè l ankò. Kounya dezyèm, premye, premye fwa. Lè ke nou fè mouvman sa ki se re minè e do majè si bemòl majè epi la nou tonbe sou fa apre nou fè sa ankò. Ok kounya la olye ke mezanmi li yo pase e e yo rin fè fa majè a yo prefere fè relatif alò nòt ki se relatif ansanm avèk do ou konprann alò do nou konnen do li menm li se 5 pou nan tonalite a alò se pa pwoblèm kòm si nou konnen la minè tou li fè pati tonalite a ok ok sa vle di ke la e kòm si nan do la yo devni pase 3 a 3 a li menm li se relatif Ansanm avèk 5 lan kareman. Ok. Apre sa, yo pral tonbe nan yon sòl minè. Ok. Alò, nou konnen sòl minè li menm, sòl minè fòk nou prete atansyon wi. Sòl minè se relatif ansanm avèk katriyèm nan. Katriyèm nan se kiyès li te ye? Se te si bemòl. Ou konprann? Men,

Mezanmi map esplike nou byen sak fèt la kounye la. Olye ke yo pase dirèkteman nòt relatif e nòt relativ ansanm avèk tonik lan, yo prefere fè yon dominant segondè, ok, alò dominant segondè sa li menm se pou se pou sòl li ye. Apre sa kounya la nou pral pase yon sol minè Apre nap tonbe sou Do 7 Ou konprann ki se dominant Alo akò dominant avèk 1 Donk si yon moun kòm si Nivo pa gentan avanse Sa map diw la li ka yon ti jan parèt difisil pou konprann li Men nou swete ke nou swete ke ou kapab toujou poze kesyon ou konprann pou ou kapab rive konprann sa nap di a. Donk la definitivman nou pa twò ap jwe m ta di jwe stil yo men se pito fò ou wè e sak fèt yo ou konprann fò ou konprann pasaj yo. Kounya la nan dezyèm pati a nou ta dwe fè ou wè ki dire ki fèt sou chak akò sa yo. Ok. Se, nou fè se, e pa lèn fin kòm si rezoud e pati entwodiksyon an sou, sou e, sou e an. Nou pati nou fè kon sa. Nou fè sa. Sa vle di, lèn, lèn, lèn ap pran pati sa, nou jis fè. E, e, e, e. Ou konn? Se yon pilsasyon sou chak lide nou fè. Ou konn? Nou fè kon sa se. Sa vle di, nan pati, nan pasaj sa yo, nan pasaj sa yo, nèg yo itilize sa yo fèl konsa, yo fè se, re, do, si, bemol. Menm travay la pral fèt ankò. Menm travay la pral fèt ankò, l ap fèt konsa. Kounye a, sèt fwa si, y ap tonbe dirèkteman sou la minè. Alò, sou la minè a, 1, 2, 3, 4. Ou konprann? Sa vle di ke la minè a devni dire 2 mezi. 2 mezi de 2 tan ki vin ba ou 4. Ou konprann?

Ok aprè pati sa lap retounen nan menm sal te kòmanse a. Ou konprann? Alò se menm jan li te kòmanse a. Mezanmi nou kwè ke nap kanpe la paske nou pap vle video a twò long. Jan kem te di nou an, sa se yon premyè pati ke nou fè, e nap gen fòk nou refè video sou fòk nou refè tutoriel sou mizik lan ankò paske li pako fini. Nou kwè ke gen moun kap bezwen aprann fè solo a, nou kwè ke gen moun ki pral bezwen konn ki pasaj akò ki fèt nan solo a, ou konprann? Gen moun tou k pral bezwen Kijan lè ou rive nan devlopman mizik la, kijan akò yo òganize, ou konprann kijan tout bagay sa yo. Donk nou kwè ke tout sa y ap vini, men yon sèl bagay, pa ezite pataje videyo sa a yon fason pou kapab rann m ta di plis moun arive m ta di rekonèt kanal sa a. Anplis w ap ede nou grandi avèk èd sa a. Babay a la pwochèn nou kwè ke yon lòt video alò li pap tonbe twò twò twò lontan nap vini avèk yon lòt video pou ou donk jodi a nou pa jwe pou nou fè ou kontan kòmsi nou pa jwe men se pito fò ou wè lojik yo ok bon bagay.